Bonjou bonswa avèk ou menm ki toujou rete konekte avèk nou sou chanèl pa nou chanèl Leglo TV chanèl ki pote bon jan enfòmasyon pou ou a lakay ou nan bon ti mamit san fòs kote Jodi a nou pral pale ou de tiktok ke ou menm ki toujou ap itilize, eske ou remake pa egzanp ke ou toujou poze tèt ou kesyon, kisa TikTok la ye? Ki moun ki kreye li? Pou ki rezon ke li la? Nou pral pote tout enfòmasyon sa yo pou ou menm, pa egzanp, pote ba ou ki reyaksyon itilizatè yo genyen fas avèk deklarasyon Donald Trump lan ki di ke li menm fò li elimine TikTok. Èske Trump vrèman vre ka elimine TikTok? Aplikasyon sa pote gwo pwoblèm antre Lachin e Lèzetazini. Nou konnen ke nan afè aplikasyon Etazini a an premye nou gen Facebook, Instagram, Twitter. Anpil lòt aplikasyon ke souvan nou menm nou pa itilize. TikTok la se youn nan aplikasyon Lachin genyen ki fè plis it nan mond lan, e kounya la TikTok la vin plase pami youn nan aplikasyon ki plis itilize nan dènye moman sa yo. Nou pral pote enfòmasyon sa yo ba ou. Grenn pa grenn. Si tout fwa ke ou menm ou potko abòne a chanèl lan nap envite w fè sa avan ke nou menm nou antre nan moman penmba yo. Wap gade anba video a wap wè gon kote ki make s'abonner or subscribe wap klike sou ti klòch lan epi wap aktive ti Parantèz Ou kwè bò ti klòch lan pou w ka jwenn tout video nou yo nou gen pou nou lage lè sa wap premye moun ki gade video sa a ou pap regrèt anyen pou moun ki pa konn tiktok la se logo sa a ke nap gade la a logo sa a ki reprezante sou yon nòt de mizik Kreyatè TikTok lan li se ByteDance. Se la ke yo kreye TikTok. Li ByteDance lan se yon pwopriyete ki pou menm moun ki kreye TikTok lan ankò. E si tou fwa ke w bezwen kreye aplikasyon ByteDance. ka ede w kreye aplikasyon ke ou menm bezwen an. TikTok la depi an 2016, ByteDance kreye an 2012. Mèt TikTok lan rele Zhang Yiming, sa vle di moun sa nap gade la a, se yon chinwa ke misye ye, rele Zhang Yiming. Misye gen 33 zan. TikTok mentenan la rive nan yon stad kote ke lap depase anpil aplikasyon ameriken ki te la deja. TikTok gentan gen plis ke 2 milya de moun ki gentan telechaje li, 123 milyon sèlman Ozetazini. Etazini tèlman gen anpil moun ki telechaje li. TikTok vin yon patikilye. Kijan TikTok la ye se yon aplikasyon ke ki pèmèt ou fè videyo ke kote pou ka relakse ou. De videyo ki nan 15 segond a 30 segond, 60 segond. Ou pase mizik, anpe videyo anime, ou defòme tèt ou, tou sa ou. Poukisa Donald Trump li menm bezwen elimine TikTok? Donald Trump di Tik moun ki kreye TikTok la ki se Zhang Yiming misye nan gwo pwoblèm la, tèt misye cho. Kisa ki pase? Donald Trump di swa ke Misye vann tiktok la avèk yon ameriken ou byen ke li elimine tiktok la ozetazini nèt pou misye bat zèl li pou l al nan peyi l pou l al lache li di ke rezon ki fè ke li menm li pa ale tiktok li rete ozetazini se paske tiktok Se yon sous ke li ye, se yon mwayen ke li ye pou gouvènman Lachin nan espyone yo. Gouvènman Lachin nan, gras a TikTok, yo ka kapte yon pe de enfòmasyon prive ke yo menm yo gen lakay yo e pou yo itilize kont yo. Vle di TikTok la. ap pespyone ameriken yo yon fason ke yo pa konn kilè a koze tiktok sa ka fè la chine atake yo lè yo pa panse. Microsoft li menm li pap domi imedyatman. Ameriken yo di ke swa ke mèt TikTok lan vann yon konpayi oubyen yon ameriken li, oubyen ke yo al nan peyi yo. Microsoft gentan premye tèt ki parèt pou li achte TikTok. La, sa ki pi di nan istwa a, Lachin knpe an kwa? Gouvènman chinwa a kanpe an kwa, yo di ke yo pa p dakò pou misye vann TikTok, pou misye vann aplikasyon sa a. Misye li menm li nan yon sitiyasyon li pa konnen ki sa pou li fè la kounye a. Misye, si li vann li. Lap nan pwoblèm avèk la Chin. La Chin ap konsidere misye kòm yon trèt. Lap bani nan peyi an. Fanmil ki nan peyi a ka bani. Ka menm, yo ka menm tiye yo menm. Paske yo se trèt. Si misye gen malè tou, li pa vann li lal nan Chin. Misye, aplikasyon prèske pap itil li anyen. Dayè nou konnen deja Etazini se yonn nan peyi imedyatman ke ou plante biznis ou la, l ap pase pi rapid, vin gen plis popilarite, plis viziblite. E nou wè tou majorite aplikasyon jan ke m te site l deja se Dèzetazini ke yo ye. Mesye nou. Tèt chaje la li pa konn gen kisa pou li fè. Sa ki rive la chine, la chine li menm se yon fyète ke l genyen dèske aplikasyon sa ki kreye an li kreye pa yon chinwa. Li pa tap janm kite. Imajine ke ou menm ki kreye yon aplikasyon, ou menm an tan ke ayisyen ki kreye yon aplikasyon kap viv Etazini, ki fyète sa tap ye pou tout lòt ayisyen. Se sa ki vin rive la kounye a. Sa vin kreye yon gè antre Lachin e Lèzetazini. Misye li menm pa konnen ki sa pou li fè, tèt misye cho, li nan yon pozisyon la, depi li nan yon sèl grenn soulye, bon, koze sa a, se pa ti koze, piti, piti ke li ye. Donald Trump paka tande pale de sa yo rele TikTok la menm menm menm menm menm menm. Paske l di aplikasyon sa a se aplikasyon sa a k ap pèmèt chinwa yo, Lachin, espyone yo. Se poutèt sa ke li menm li plis pa dakò l. Aplikasyon sa a se yon aplikasyon ke ki menase eleksyon l. Paske majorite moun kounye a jan n ap gade videyo On pede foto rizib Donald Trump yap poste. Tou sa yo se yon fason ke moun yo vin jwenn pou kòman pou yo moke Donald Trump. Donald Trump santi li nève de aplikasyon sa a. Li pa wè kòman ke pou li ta rejte aplikasyon sa a. Nou pral pale w kounye a la kòman itilizatè TikTok sa yo reyaji lè Donald Trump ta vle ekspilse aplikasyon sa nan peyi l. Kòm li vin bay yon yon lòt bwa metenan, li vin di ke swa ke yo vann li avèk yon, jan ke m te di l, yon ameriken Oubyen ke misye kite peyi an. Huh! Bagay yo rèd. Nou pral ba w kisa itilizatè sa yo panse. Aprè Prezidan Donald Trump li menm te fin fè deklarasyon pou l bani TikTok la, itilizatè yo te fache. Ameriken yo te fache. Imajine w plis ke 123 milyon Ameriken ap itilize TikTok. Yo moute sou rezo sosyo fè entèvyou ap di ke se fou Trump fou, Trump pa konn sa pou l fè, sa pa posib, sa pa posib, TikTok se yon distraksyon ke l ye pou yo, TikTok mete souri nan vizaj yo. Yo pa t sispann joure, yo fache, genyen ki menm di ke Se yonn nan aplikasyon ki pi efikas pou yo nan moman an, se yonn nan yon aplikasyon ki pèmèt yo menm yo surmonte covid 19 lan. Bon, nou pral pale w enpe de, eske vrèman vri Trump gen pouvwa pou l te bani TikTok? Wi, Trump gen pouvwa pou l bani TikTok. Trump ka siyen yon dekrè kote ke pou li kont aplikasyon sou teritwa l lan. Li ka siyen yon dekrè pou sa. Depi se pou yon Ameriken ki fè yon aplikasyon ki rete sou teritwa l lan, li ka siyen yon dekrè ke pyès aplikasyon pa dwe sikile Ozetazini si tou fwa ke li menm yo pa deside, si tou fwa ke li la pou pwoteksyon peyi an. Ann pran pa egzanp, yon konpayi telefonik ki rele Awayi ki se yon konpayi chinwa tou, konpayi sa a te Ozetazini nan yon epòk. Mentenan. Trump retire li Ozetazini. Gen plis ke 53 aplikasyon chinwa ki bloke ki pa ka antre an End. Yo bloke sa yo jis pou pwoteksyon peyi yo. Bon, dapre Vis Prezidan enfòmasyon sou afè Vis Prezidan de lenfòmasyon sou afè teknoloji, Daniel Castro, li di pale TikTok la twòp ka fè li reyèlman. Men, kòman Ameriken yo menm pral reyaji fas avèk eleksyon Trump gen pral gen devann nan? Trump pa k rete anpil tan. Trump rete omwen 3 mwa pou eleksyon li an rive. Si Trump ta bani TikTok, eske li pa remake gen moun ki te pou li, ki te ka vote li, moun sa yo ap chanje davi, y ap wè ke son move prezidan sa ye, prezidan sa pa konnen sa ke pou li fè. Jiska metenan, Jean Claude te ka di li, zangi Emini men li pa konn sa pou l fè tou. Pandan Trump vle bani TikTok, Lachin li menm pa ka resevwa TikTok twòp, poukisa paske Etazini se yon santral ke li ye, menm lè ke Lachin se dezyèm pwisans komèsyal nan mond lan. La Chine li menm, nenpòt jan sa ta ye, Etazini ap toujou fè yon gwo kat devan ki pou devanse li. La Chine di ke li pa janm vle fè gè avèk Etazini, li jis bezwen ke yon konkirans. Li jis bezwen pou l nan menm nivo yon fason ke pou Etazini konnen ke li menm li se yon pwisans ekonomik. De menm la a, afè TikTok sa a vin koz. Bagay yo vin melanje plis toujou. Se tèt chaje, Yemen li menm pa konn sa pou l fè, Microsoft li menm rete tèt tèdèdèk yon fason ke pou l achte TikTok. Paske depi 2016, nan mwens ke 11 mwa, TikTok fè plis ke 1 milyar. de telechajman. Pliske 1 milya de moun nan mond lan telechaje TikTok. Jan ke m te di a, misye rele Louis Gohmert. Misye se yon reprezantan te e repibliken pou Texas depi 2005. Akoz misye pa t janm vle mete mask pou afè kowonaviris lan, misye te toujou di ke sa pa anyen, menm jan Donald Trump te konn di l, ki t ap swiv Donald Trump. Misye vin arive enfekte. Misye vin arive gen covid lan, l ap soufri anpil lopital. Misye gen yon pitit fi li, pitit fi sa la w ap gade yo la ki rele Lugomère, li se yon mizisyèn ki fè yon pòs sou Twitter li dènyèman, sa fè anpil moun kriye, sa mete dlo nan zye anpil moun. Men pòs la afiche la a. Nou pral li l pou ou, nou pral di w kisa sa vle di, kòman sa pawòl sa yo te touche anpil moun. Kisa l di? Mete mas pa t dwe yon bagay patizan. Konsèy espè medikal yo pa ta sipoze politize l. Papa m inyore medikal espè yo, kounye a la li gen kovid. Li fè kè mwen mal anpil paske m renmen papa m, mwen pa ta vle li mouri. Silvouplè, silvouplè, koute medikal espè yo. Sa pa fè sans pou nou ap swiv yon prezidan ki san remò, l ap pale de Donald Trump, e k ap mennen nou tout moun k ap swiv li yo nan yon tonbo trè bonè. Sa se pawòl sa a Caroline Gohmert te kite sou kont Twitter li, sa te fè moun vrèman tris. Fanmi Lugomer pa sispann kriye dlo nan zye paske misye vrèman gen yon ti laj e anplis yo pa ta vle misye mouri. Madam Pelosi li menm, nou menm ki konnen Madam Pelosi se chèf chanm depite an pou pati demokrat yo, te trete misye kòm yon moun iresponsab. Kòm yon mechan. Poukisa? Paske misye te konnen ke li gen covid lan, li te teste pozitif, li pat vle rete an karantèn. Li te rantre nan chanm dè depite an pandan ke nan yon reyinyon. Sa te fè anpil depite fache, men kounya la a, parapò avèk moun sa yo ki te anndan an, gen yon pi nan yo menm ki arive teste pozitif. Pami yo nou gen yon pastè ki vrèman yon gwo tonton zotobre misye ye. Misye te konn toujou di ke kowona pa anyen. Li te menm preche legliz li, si yon moun pè kowona a, se ke ou pa kwè nan Bondye. Si ou menm ke ou kwè ke kowona ka fè w mal ou pa kwè nan Bondye. Li te di sa pa egziste. Nou va ale pi lwen pou nou di w plis detay de kòman sa ap pase. Mesye ka ban lopital. Sa vrèman tris. Bon ou menm ki ap tande nou la tou, Nan nenpòt peyi kew ta ye An tou bon konsèy sa konnen ke kowona egziste tout bon vre rete rete bay tèt ou disiplin ke sanitè ke yo bay yo Nou pral fon kout pye sou la chine Nou konnen dènye moman sa yo la chine a etazini toujou gon ti konfli sa pa janm fini Nou al fon ti kout pye sou la chine Kòman sa te ye Ki sa k pral pase? An 2016, prezidan chinwa a, Xi, te fè yon vwayaj nan Mwayen Oryan, li te pale avèk prezidan Irak la, Iran an, sou bagay komèsyal, pa sou le plan militè. Men, apre sa, li antre nan peyi li. Xi te fè yon anons, li te fè yon deklarasyon, li di ke li ouvri pòt li bay tout peyi nan Mwayen Oryan ki vle achte zam nan men li, zam nikleyè, kit avyon, bato, ki vle achte nan men li. Sa pa t fè Ameriken yo anyen, yo pa t pran sa pou anyen. Men an 2017, kisa ki pase? Xi li menm. plase yon kan militè bò lamè wouj, yon kote ke ki yon bon andwa pou li menm nenpòt peyi ki ta eseye atake li, l ap ka lage peyi sa a nan dlo yon ti moman, l ap ka kraze l, demoli yo. Lè Ameriken vin wè sa, sa vin ba yo gwo pwoblèm. Se pou yonn nan rezon ke ou wè tout palanpil sa yo, Trump li menm ki pa konn anyen nan afè militè, nan anyen afè nan diplomasi, tout sa ki enpòtan pou li se rete sou pouvwa. Li pa pran sa pou anyen, li pa konnen anyen. Men la, men, dènye jou sa yo, ki sa ki pase? Lachin li menm siyen yon akò avèk Iran pou li ka founi li zam. La Chine fè ui alye avèk Iran kounya ki se yonn nan pi gran èdmi ameriken. La Chine kòmanse la pran gou pwisans li. La Chine pa rete sèlman komèsyal sèlman, la Chine vle rete sou fason militè. Tout peyi ki nan sid li, li kòmanse frape tou. Fwape tout je etazini bay anbago a lòt peyi konsa lachin ap bay anbago avèk peyi ki pwòch li yo li fwape end se pou rezon sa dènye moman sa yo dènye moman yo de ka di mwa pase end pa janm sispann achte avyon de gè nan men kanada end toujou ap achte avyon de gè nan men kanada Sa ki pral pase la kounya la, la Chine prepare pou yon gè. Prezidan Xi li menm ki vreman konn sa ki rele estrateji. Jan ke Vladimir Poutine te di l, Trump se yon se yon egare, Trump pa konn anyen. Li chèche fè lapè avèk tout peyi ke li konnen Etazini nan gè. Etazini nan pwoblèm yo, li chèche fè lapè avèk tout, yon fason ke lè l ap atake, pou tout peyi sa yo atake, Etazini pou yo frape. Gè ant Lachin e Etazini an pa lwen. Veye kò nou, lè nou pa panse, n ap tande bagay. N ap tande bagay e sa ki pral pase kounya la, Donald Trump li menm ap eseye fè yon fason pou l siyen yon dekrè pou l ka rete sou pouvwa a pou pa ta gen eleksyon. Pou l montre ke li menm sèlman ki ka dirije peyi an. Bon Kòm la a se ti flash k ap soti Imedyatman enfòmasyon yo ta tonbe Lennyou TV ap premye chanèl Youtube ki pote enfòmasyon sa a ba ou Èske dekrè sa a ap siyen tout bon vre? Nou di w mèsi avèk ou menm ki te rete konekte avèk nou jouska nan fen videyo a E n ap mande w pou toujou rete avèk nou Abòne Like videyo a Ou menm ki vizite nou pou la premye fwa, si w potko abòne avèk nou, abòne avèk nou. Imedyatman, nou pral lage yon nouvo videyo, w ap premye moun ki resevwa videyo sa a. E w ap ka di se ou menm ki premye tande enfòmasyon sa a, l ap pèmèt ou fè. Ou djòlè de tèt ou ki enfòmasyon sa ou konnenl nan bon sous ki se Lenyo TV mèsi nou mande w nou di w pase yon bòn joune si se maten w wap tande jounal sa si se aswè tou nap di w bòn sware dan le senyè pa bliye like videyo a pa bliye abòne avèk nou se te Lenyo TV avèk nou.